Ane sijè misye pote se sa biman di mwen. Ane a sijè misye pote se sa biman di mwen. Oh! Lè w pran chemiz sa, m achte l 15 dola ameriken. Pantalon sou mwen m achte l 10 dola ameriken. Ba yo koute m kòb wi. Bèt, e, jan m ap gade a la a, fòk mwen bò levanjil la wi. Pou kalite rèv m fè sa, m wè chenn lage dèn boul manje m, m konvèti. Pastè a dyab li ye tou wi. Se pa twòp wòl li t lage bay sa dèn m ka konvèti non. Mwen menm, m ap pwopòz m konvèti pou m te ka pote fèl li. Map bon bon bon mal pran ti repo jumela la Woyy Woyy e janm do la wi Map pran pòz m konvèti apre sa lèl konnen map konvèti tout bon map pete vèl li map bal yon dènye kout poud nan ka vwa devan kot manuel la monte a kot ti nènèl gònmen kleren nan kot ti nènèl la.

Pòt lagras la pral fèmen, kolè Bondye pral tonbe sou tout moun ki san Jezi. Mesi, kay pè kè ke m prale yo. Kay pè mal pou sòt. Ha, gen kèk jou wi m pa vin la. Chwe. Ha, mal pale pè a levanjil la. Di, sou wè jodi a misye pa konn. Si w wè jodi a misye pa ta konvèti mes amour. Paske m konnen misye. Misye gen pou l tann yon dènye kout pou m. Paske revelasyon m ban mwen se lespri Bondye di m. E misye gen pou l tann yon kout devan baryè a pou mwen ankò. Yon dènye kout. Men misye gen pou l konvèti. Paske Sentespri gentan renouvele m sa.

Ou menm ki san Jezi, sa ou va fè nan jou sa a? Lè Jezi pral vini, pòt lagras la gen pou l fèmen. Kolè Bondye gen pou l tonbe sou tout moun ki san Jezi. Pi gran jou, jou gloriye sa va ye. Ou menm k ap tann poud pou moun, degaje w repanti. Degaje w asepte Kris kòm Sovè Senyè w. Paske Jezi alapòt. Pa gen jou ki ret ankò. Jezi di rachte letan kale jou son move. Paske letan è arive, letan è pwòch. Jezi nan wout pou l retounen. E tout malfèktè k ap fè mal, degaje w repanti. Paske Jezi alapòt pou Jezi retounen. Onè! Onè! Onè! Gwòs gyèzan gyèzan. Pa gen moun?
Wi yo antre chez vous, antre chez vous. Oh!
Kounye a ou pa pale kreyòl ankò. Vous parle François maintenant aujourd'hui. Mezanmi, mezanmi, mezanmi, mezanmi. Oh oh! Sak sou li la a? Sanble yon zonbi, gade.

E ou konnen ke levanjil la se yon sous kap koule. Ok.
Ki bay bon dlo pou nou kapab bwè. Ok, ok. E si ou goute dlo sa ou pap janm swaf ankò. Ok, ok.
Jezi voye dlo sa pou ou kapab bwè l paske nan dlo sa gen lavi etènèl. Ok. Men m gentan bwè dlo maten an deja wi. Ou gentan bwè dlo? Wi.
Dlo w bwè a, dlo w bwè a se pa dlo map ba ou. Sa son lòt dlo.
Dlo sa son dlo spirityèl. Ok e se konsa sa ye e nou vin baw levanjil lontan ou te sou kèm ou te pran jezi paske mwen konnen ou ka kòmanse san jezi men ou paka mouri san jezi
chita fè malfektè chita vole lougawou fè sa ki mal jodi a mwen kwè se dènye jou Ok ok ok mwen pran mwen vou.
Si w pa repanti fyèl w ap pete. Ok ok ok. Sa son dènye moman ke l ye. Ou konprann? E si w pa pran Jezi sa ka pi mal pou ou pa konnen si pandan jounen an ka pase la ou mouri. Ok mwen konprann ou. Ou ka mouri wi.
E je je konprann je konprann. Men si w mouri san Jezi e nan lanfè w pral boule. Jodi a m vle ba w levanjil la pou sove. Ok si Jezi retounen pou sove. E sa m vin ba ou jodi a la. Ou pare? Je pou pa ouvri ou je. Je pre, je pre, je pre. Je pre. Je pre? Je pre.
Enbyen, mwen pa nan pale franse avè w non. Mwen m vin pale w de levanjil. Paske levanjil m ap ba ou a se yon levanjil dènye tan ke m ap ba ou. Ou konprann? Ok, ok. Se yon levanjil dènye tan. Men èske ou pre pou ou pran levanjil? Je pre, je pre. A tout kè ou. Je pre.
A tout panse ou.
A tout ma kè, a tout ma kè. A tout ma kè.
Flechi jenou w la. Ok a tout maten.
Oh papa, Jovenel 3 vèsè 17 e ti mont Ariel vèsè matin. Ok.
Bon. Woy.
Chapo sa a ou pa ka kite l nan tèt ou non. Ooh. Yon chapo mache chè wi. Ou mèt kite l.
Bon kòm son pakèt pay ki nan tèt ou m kite l nan tèt ou. Ok. Anwo banm pouvwa. sou tout malfèktè kap vole lougawou kap manje timoun o non de jezi kem kraze alyans ou kem defèt alyans ou o non de jezi kou pa malfèktè ankò kou son òm de Dye o non de jezi kem pofetize sou kounya ke kounya ou se pitit Bondye kem pofetize kounya sou tout vye espri ki te reklame tout vye alyans ki te reklame o non de jezi ke ou pa moun sa ankò kou fèt yon dezyèm fwa.

5 moun te manje, m pap mal fèt nou ankò. Desann mon granmoun.
Ok. Ou te manje 5 moun?
Humm. Enben leve non. Ok. O non de Jezi. O papa, m konvèti, je suis konvèti, je suis damisyonè. Kounye a la?
Je suis damisyonè.
Ou se frè m nan levanjil.
Ok.
Je, je, je.
Ouvè men w pou w pran lame an. Je vè mon frè, je vè mon frè. Yes. Je vè mon frè. Kenbe la. Ok.
Mon sèvitè.
Ok, ok, ok.
Kenbe la.
Ok dakò. Anbyen se sa wi.
Ahh ok ok. Kounya kounya ou pral fè bon ti gason. Anbyen pa gen pwoblèm non.
Men vès sa, vès sa lè w mete l ou sanble a zonbi. Ohh vès sa m achte l chè wi an ameriken wi. Anbyen ou pral met vès sa atè kounya pou ou achte bon rad pou w met sou w pou w al legliz. M pap tèlman rete non.
M devan. m te gen yon sèvitè m ki t ap pot yon ti pen an la mwen la, bon m fè l pran l kòm e lakou l ye, lakou sèvitè de Dye l ye, ou mèt rete la. Ebyen kounye a m ka chita, m ka repoze m la. Ou mèt alèz kò. Mwen pran yon lanm la. Ebyen pa gen pwoblèm.
Pa gen pwoblèm. Ah, la gen yon bon lanm wi misye. Misye

Wach sa wach sa m pran la. M pral site yon priyè sou li la. M vle pou m pa pou pastè. Oy. Sa la wè m kon li kab wi. Oy.
Aksyon. Oy.
Pase sa de dom li m twòp li m konvèti li konnen m pou konvèti.

Ke m mande Bondye m gran nèt, li di m poko pou konvèti. Nan Jovenel 3 vèsè 17 e Timote rel vèsè 21. M ap pranl, li gen pou l pase la dal e m ap pranl.
Banm etire kòm devan pòt kay nèg la tande papa. Se levanjil m te bay nèg la frèm. E pa la m te vin rete. Ale frèm. Son. Tan manke lapli wi la. Yon lapli nan semèn nan. Ayayay. Bon kontinye preche levanjil la nèt. Mesye, m pran mal pou sòt vre mesye. Gen Bondye wi mesye. Gen Bondye. Si w wè m pa ta pran zèl kase sa. m pa tap santi m map preche levanjil. Se yon gwo malfektè m pran la jodi a la. Yon bèl viktwa. M selebre yon bèl viktwa la jodi. Aa bon bagay wi la. Sentespri Bondye ap pale avè m. Malpouw sot chite ankò. Sentespri Bondye di m e malpou sòt chite. Oh! Pou m ta wè la mesye m poko priye pou malpou sòt pou l ta chite. Sentespri di m li tann pou dan kò pou mwen. Ah! Sentespri fè m. Ban m ale pou mwen. Pase wè, wè moun k ap sèvi Bondye. Ayayay! M renmen w Jezi. Bon bagay. Men, wè? Sa? Oh! Gade mal pou sot tounen nan tank. Men kout la. Wè? Oh! Gade misye tann kout pou mwen ankon. Aaa! Malfekte sa pa gen chanjman pou li. Se lè la mouri. Ebyen se poul mouri nan poud sa. Ehe. Se poul mouri nan poud sa. M deklare se pou misye mouri nan poud sa. Li te tann poud la pou mwen, yon dènye kout poud. Se sa la vwa de Dye dim la wi. Sa son dènye kout poud li tann pou mwen. Epi mwen menm pou mennen m anba tè. Ebyen poud sa Misye ap vin seye nan poud la pou l wè si poud la bon epi l ap mouri la. Malfektè twòp.
Aksyon. Bon, ale.
Bèl pati la. Bas t ap pase sou poud la m ap wè l. Pou pastè a pase sou bout la m pa pran l. Gad yon koze pastè sa e dyab li ye. Enben sa k pase la pou mwen pa bon. Priyè m fè a pa bon. M pral pase sou li mwen si l pa bon. Mwen menm e e o gad yon koze. Oouyy. Sa pa se ba la pa bon. Oy. Anmwey. Oy.
Ah, gon vwa ki di m, Sentespri Bondye a ap di m retounen. Bon bagay, gon nouvèl. Bon m retounen pou mwen. Ah! Pase, ou wè Sentespri Bondye se yon bagay ki klè. Li pap kite w nan fènwa. Bon bagay. Ban m al gade pou m wè sa k pase la. Oh oh! Sa pa mal pou sot. Men! Woy! Sa pa mal pou sot ka te a. Mal pou sot. Pè mal pou sòt. Pè mal pou sòt. Woy! Ban mal manyen pou mwen. Woy! Men mal pou sòt rèd. Men. Men. Anmreyy! Sekou! Sekou! Sekou! Woy! Bon mwen, gen lè sa mwen wè a se pa li. Woy! Gade se bagay tout bon, men gade mal pou sot pran nan poud la gade. Poud li te tann pou mwen an gade, gade, gade. Enhen! Se sa wi. Se sa. Mechan tann pèlen an se ou k pran ladann. Aa m te di w t ap mouri. M te di w t ap mouri. Aa ou p ap janm pran poud ankò. O! Gade misye mouri nan poud la.

Mezanmi eh kijan map fè leve gade de koze mezanmi woy anpil lè tenten yo mouri yo lou ah non eyy wi wap respekte moun ah wap respekte moun jan w te vini an konsa w pral anm met sa nan tèt ou papa bon vwayaj. Kòdoleyans frèm epa mwen ki touye w papa Ann al lago sou lago a frèm Si ou vle fè antèman w si w gen mèt Atik 21 lou Zanmi Atik 21 lou non Adyee Monchè lè yo mouri yo lèd. Ahh e pa mwen ki touye w kòdonye san zanmi papa banm wè sim ta zanmi a tèlman lou pa di e 20 sak siman eyy zanmi sekou sekou sekou woy ahh e zanmi banm a mezanmi ou di map ka woy. Gadon koze mezanmi. Ranje tèt ou papa. Bon mwen la. Ah. Zanmi. Bati lou. Tenten an lou non lè. Tenten sa yo mou. Ki ta fè malfèk tèt kap manje ti moun. Manje pastè. Ah. Gen pari. Bon kouraj ami, bon kouraj ami, nou se yon jwaye, rayi lè te di. Nou se yon jwaye kaye lè te kri. M pral mete l sou gazon nan, men l tou gon kabann nan. Ah, men m mete l la wi, si nou vle n a fè antèman. Men, ah. Bon, e leve, e leve tenten anko a. An me tire bay. Ay! Salopri a telman lou. Ha! Kouche la papa. Hmm. E pa mwen tou yo frè mwen. Yo k manje tèt ou frè mwen. Bon kouray ami papa. Nou se yon jwaye kayilè te kri. Ah ah ou tap touyem. Eh bon ou tann pèlen an. Ou tann pèlen an se ou k pran ladann konpè. Male. Male frèm. Ah banm estal. Machin sa la m ta tou kitel.